Misye genlè fou wi, sak pase?
Sa w gen la menm?
Sak pase w la? Sak pase m la?
Ou pa konn sak pase w? E voye w voye w? Sa w gen avè m menm? M pa konnen.
Bon m pa gen anyen ansanm avè w poukisa m poukisa w al pran baton an la? Ou menm ki konnen.
M wè w voye w sot anba w ap vin monte la. Shit man. Met baton w atè man. Epa li vin pale avè w man. Sa m gen avè w man. Ou menm ki konnen baz. Oh ou pa ka ap mande m kisa m gen avè w. E ou menm ki konnen baz. M konn nan kont avè w deja man. Non ou pa konn nan kont. E jan w vini an. E jan w vini an.

Ou genlè gon pwoblèm avèm ou pa dim menn. Mwen gen yon pwoblèm avèw. Non m vini m wap tanspirem wap moute moute moute menn. Non e janw vini an menn e janw vini an moun amò moun amò. Ou kouri m wèm ou kouri mal pran batonm monchè. Monchè men sam vin pala men sam vin esplikew la. Monchè pyem nan cho menn. Nan gwo gwo pwoblèm. Ki pwoblèm?
E.
Wè dam mwen mte genyen m tap palo de dam sa men m telman renmen dam nan menm m renmen dam nan poum fou menm m renmen dam nan anpil anpil anpil anpil men ou renmen dam nan menm chak lè pou nou antann nou chak lè pou nou antann nou pou nou pou nou viv toujou gon bagay ki pase menm dam nan fè anpil pakèt bagay pou mwen menm dam nan edem dam nan fè tout bagay pou mwen pa gen anyen m bezwen dam nan pa ban mwen. Men, pi gwo pwoblèm ki fè nou pa ka, mwen a dam nan nou pa ka antann, se pwoblèm yon lòt fi, lòt fi a menm li genyen an.
Poukisa w pa renmen a de fi menn? Mwen renmen tou de a la fwa menn. A non, ou rèd mwen, ou pa ka di pou sa menm. O men, fanm nan pa ap janm dakò avè w monchè.
Lè m di w bagay la ap domine m nan menm, ou wè nan moman la, m pa ka al lakay manzè e lòt dam nan m pa ka al lakay li tou. Ay ou menm ki akoz paske. Kounya m nan lari m ye la.
Oh ou nan lari menm. An men ou menm ki akoz wi, ou menm ki akoz menm. M vann kay mwen m bay manzè kay la. M bay manzè kòb la. Tout bagay mwen nan men manzè. Oh ou vann kay ou, tout bagay ou nèt ou nan e nan lari w ap dòmi?
Ka manman m mwen ye baz. Tèt chaje menm.
Eeyy sa red menn. Monchè m pap rete pase m pase pase wè w la m di petèt si m wè Rooma fon ti kanpe map m bezwen yon moun pou m pale pase dèfwa lè w lè w santi w nan nan pwoblèm konsa menn ou gen strès si w pa jwenn yon zanmi yon vye nèg pou w bay yon blag konprann bagay yo ka difisil dèfwa ou konn nan yon pwoblèm baz e w met tèt ou nan pwoblèm nan men pou rive nan yon lè pwoblèm nan vin twòp pou ou wi menn m santi pwoblèm nan twòp pou mwen baz.

Alo Koman ye? Ou konnen pitit m anfòm. E dat m kanpe la m ap ret tann ou. Ou pa janm vini. Ou menm m ap tann ou wi.

Hein dim non, sa w genyen? On sè w ki mouri oubyen? Ah ki sè mouri sa pitit an men sim te gen sè m te mouri ou ta wè mande ou pa ta wè koulè rad sa yo sou mwen. Ebyen pale avè m non. Bon pitit devine kiyès m wè nan yon ba pou Jinyò wi m jwenn Jinyò avèk fi a pitit an mwen. Mwen sa yo tèlman ap byen pase se bèl ti romans karès bon love k ap tonbe pitit an mwen.

Yo menm mwen mwen ki banm kòd moun tou wi apa pou nan di sa. Monchè nèg tèlman nan yon pwoblèm la, nèg tèlman nan pwoblèm nan moman la e sak fè ke m pa m pa ba w tchèk menm. Menm nan ti dominò w pa vini. Monchè pa di m e bagay e bay bagay madanm ou an kap ba w pwoblèm non menm.

M wè menm m wè m di w nan bar la m te m tap bwè 2 byè pitit m wè Junior m wè l fèt kap fèt sou tab sa la pitit an mwen wè pou ta wè bon pitit an mwen wè pou ta wè bon mwen menm kounya m pa nan manti e pa nan manti map bay ou ka panse manti map bay wè pou ta wè son kote genlè yon lè pou ta kache pou ta swiv Junior sa pou wè. Ou wè sa m tap diw la?
Ou wè m diw m pa m pa bezwen Junior minm minm minm minm nan vi pam ditou m pa bezwen Junior kòm gason ankò e ou tap dim fòk m tounen ansanm a Junior m pa bezwen Junior minm minm minm minm minm ankò frèm. A kounya m avè w san pou san m pa gen pwoblèm avè w Junior e pa moun vre pou wap frekante vre non. Kounya ou wè l?
Ou wè l Junior pa moun minm non sèm. Sèm ou wè Junior e pa moun pou nan ret kanpe ap pale avè l minm nan lari non se moun pou respekte wi.

Ou tap janm di yon bagay konsa pou m konnen ou wè Ronald e zanmi w epa nan menm lè epa nan menm kote nap travay. Ebyen ok map tann ou de men CV. Wi menm rad la menm rad la tande. Map met menm rad la wi. Poum fè w remèt granmoun nan kou a tande. Wi e li menm granmoun nan. Ou te dim sa granmoun nan pèmèt anpil. Oh m renmen granmoun sa yon malfektè li ye wi. Malfektè dènye nivo. Gade ou konn sak fè ou konn sak fè map fè e ou menm ki ki ede m pou m bal kou a. Plizyè fwa m rankontre avèl swa l tounen rat.

Ou konprann sa m vle di w la? Depoze sou li. Byen ba, byen nòmal cheri, byen nòmal.